Bonjou bonswa tout moun se yon plezi poum retounen lakay ou avèk yon lòt video m resevwa anpil kesyon konbyen lajan jabitz konbyen lajan wap fè sou youtube jodi a m vin montre nou live konbyen kòb ke mwen menm map fè sou youtube map mete devan nou la nap wè yn analitik chanèl mwen live devan nou e nou kapab kontanple konbyen kòb mwen fè e konbyen kòb ke mwen pa fè tou haa. Lè n ale sou analitikman sa se nan mars banm di nou sa ke chanèl la li kòmanse monetize an fevriye epi map di nou ke chanèl sa li kòmanse depi lontan men pou rezon ke nou pat konn ki konn sistèm youtube la chanèl la pat janm te kapab monetize jiskaske nou vini pran eksperyans e chanèl la vini monetize nan fevriye. E nou ka di la an mars nou fè 22 dola. 22 dola sa nou fèl pou 127 mil views ke nou te fè an mars. E video ke nou te monte nou sonje tout mars se te video kanaval. Se sa fè yo ba nou 22 dola. Epi nou menm la nou pral janbe pou avril.

196 dola ke nou fè an total sou youtube e map di nou ke nou gen yon valè de 1 milyon 900 mil vyouz ke nou menm nou gentan fè sou chanèl sa e 48 mil èdtan de vyouz enben sa se kòb ke nou menm nou fè sou youtube sou chanèl sa si ou menm ou poko monetize chanèl ou a sonje byen ke. Tout video kew monte yo, yo dwe pou ou pa egzanp map monte yon video ki devan nou la tout video sa ke nou wè la tout se pou mwen e lontan lèm tap fè youtube la te toujou gen yon claim te toujou gen yon mizik ki pat pou mwen te toujou gen yon bagay ki pat pou mwen e YouTube chak kou m te konn ap vwe vwe l bay YouTube YouTube te konn ap pran pil tan pou yo kapab monetize chanèl la enben jiskaske m konprann ke mizik tout bagay sa yo enfliyanse nan bagay ke ou menm ou fè sou YouTube enben toujou sonje fè videyo pa nou si nou bezwen. Si nou bezwen monetize chanèl nou an, toujou sonje pou nou fè videyo pa nou, bagay ki orijinal, bagay ki inik, e YouTube ap peye nou pou sa. E m ap di nou tou nan revni an konbyen CPM, mwen gen yon CPM de 3 dola 26, e mwen pwomèt nou ke 3 dola sa a e l al kòmanse la e m vle pou m monte l nan yon valè de 10 dola. M poko konnen kijan m ap fè l, men se la m vle l rive 10. a kenzola pou mil vyouz enben kòm nou fenk kòmanse bagay la se pasyans li ye nap travay di nap travay fò pou nou rive yon valè de pri sa pou nou kapab fè pou mil vyouz e mwen ta vle fè yon valè de mil dola pa mwa yon valè de mil dola hein. Lèm fè tout lajan sa yo kisam ta renmen fè avèl avan bon m ta renmen achte yon kamera kote nap gade la yon kamera kamera pwofesyonèl kap epa yon kamera kap kap rale figim rale nenm rale bouch mwen pou moun ka rim non se kamera ka fèm swa. Kamera kap fèm lwil tankou Roody Roodboy fè tankou Roody Roodboy di kamera ka kap kap fò parèt nan imaj la lwil e kamera sa chè anpil nou ka wè li koute yon valè de 2280 99 e sa se premye bagay m achte lòt m gen m achte son son son mikwo Lòt bagay m gen pou m achte a, m ta renmen achte a se yon mikwo, mikwo a rele Shure SM7B. Se yon mikwo k ap fè vwa w gra. Gen anpil moun k ap di, gen yon ti dam ki te kòmante nan videyo m yo di premye fwa l tande yon gason ki gen vwa dous, ki gen vwa ki gen vwa swa konsa. Enben nan mikwo sa a vwa ap soti grav, l ap soti lou. Sa yo pa gen moun kap vin pale anpil la pou di ti vwa piti. La e mikro sa ap zame pou sonnen pou gwonde nan zorèy nou. Sa se dezyèm bagay. Lòt bagay la se light. Studio, light studio. Yeah man yeah man men like yo la men like sa yo cool depi ou metel nan sou figi w moun yo paka pa wèw menm si ou se moun nwè ou ye men avèk limyè sa yo moun yo paka pa wèw en m konnen kamera kamera blan fè yo toujou ap fè depi moun nwa kap ki nan ki nan video a yo toujou fè w pi nwè oubyen sèl je avèk dan w sèlman k parèt men avèk limyè sa. Ha! Se pa sèl figi w y ap wè, y ap wè tout bagay nèt. Menm si w gen mayo, te gen rad sou ou, w ap wè kòm ou nan avèk limyè sa a, tèlman l ap klere w. Konprann? Se sa k fè pou nou fè videyo lwil. Apre sa, mwen gen konpitè a deja. Apre sa, se yon avèk sa avèk se avèk yon scarlett, yon yon yon yon kat son. Avèk kat son sa a. Tou vini avèk yon yon ti yon kas pou bay lwil konprann tout bagay sa yo se se pou se projè anpil moun di bon pa moutre se sèl ayisyen kap moutre nou konbyen kòb li fè ki transparan avè nou konsa ou pap janm wè yon lòt ayisyen sou youtube kap transparan avèk nou konsa kap moutre nou tout lajan li fè sou youtube se sèl mwen menm ki mwen menm ke mwen vle ke ou menm ou aprann yon bagay mwen vle ke ou menm ou fè menm kòb la tou e map moutre ou nan 5 an ke mwen menm mwen gen plas preske mwen gen plis ke 5 an sou youtube enben tout eksperyans sa yo ke mwen menm mwen fè mwen vin pote l ba ou pou menm ou pa fè pase tout mizè sa yo pou menm ou tou tonbe tou antre tou kome tou antre ap fè kòb tou enben se sa se bagay se projè ke mwen gen. Ti kòb mwen map fè a e ti eti li ye paske sa a li pa ka prèske fè anyen pou mwen kote m ye a. Se yon ti kòb li ye. Men lè l vin gwo kòb la se bagay sa yo mwen ta renmen envesti ladan ankò pou lè w ap gade videyo m yo ou di wè men Jacques Beats men kote l kòmanse men kote li vle rive. Yon dènye bagay ke mwen ta renmen achte lè m vini ap fè gwo kòb sou youtube Se bagay son chèz Son chèz Yon chèz pou moun kap fè youtube La a lè w chita sou chèz sa a Ou pap santi dèw Se kòmsi w chi Se kòmsi w chita sou sou sou Se kòmsi w chita nan syèl Se kòmsi Hein Li koute yon valè de 299 la Li di w 159 Men koulè a l chanje Men m ta renmen pou yon ti koulè sa a Koulè koulè koulè chèn nan Koulè channel la ki koulè sa a. Enben wi sa se dènye ti bagay, e pa dènye non, youn nan youn nan nan prensipal bagay yo ke mwen ta renmen achte pou n setup YouTube studio nou la pou n ap fè bèl video, lwil pou m pa ap nan pase mizè nan nan anrejistre sou telefòn epi pase sou konpitè epi se anpil anpil bagay pou w fè video a men m ta renmen pran ti. Men pou kapab pou men pou m kapab fè kòb sa m konnen se se anpil anpil anpil anpil video pou m fè e mwen konnen tou fò m mete anpil valè deyò mwen te ka fè mwen te ka fè kòb sa lontan lontan si m tap fè bagay chawa bagay chawa pete men se bagay ki pote valè nan kominote ayisyèn nan ke map fè se bagay ki ki moutre yon moun, fè yon moun aprann yon bagay, men pa tout moun, pa tout ayisyen sou youtube ki vle aprann yon bagay, yo plis la pou yo, pou yo antreteni yo, pou yo chèche chawa, pou yo fè bagay ki kòmsi ki, ki pap pote yo anyen an fiti. Enben se sa, sa se valè kòb ke mwen menm mwen fè sou youtube nan mwa sa, nan mwa kap vini an, nan mwa me a. Enben nan fen mwa a map di nou konbyen kòb ke mwen menm mwen fè sou youtube e siw ta renmen ke mwen diw valè kòb mwen fè chak mwa enben banm yon like banm yon like kite yon kòmantè e map mete yon jou an espesyal poum monte video a konbyen kòb ke mwen fè chak mwa siw te renmen video a banm yon like abonew lèse yon kòmantè patajel mèsi e a la pwochèn.